and hopefully the world cup thank you. Donk sa se yon adrès ou fè ak prezidan ameriken an Donald Trump? Wi m mande misye
pou li ta ede seleksyon an lè l kite e sipòtè ayisyen yo akonpaye grenadye yo pou n ka jwe plis ke 3 match e poukisa pa gen Koup di mond lan tap yon gwo plis pou Ayiti. Mèsi. Nou anpil emosyon ap travèse w la wi nan moman an.
Mon chè Loukens, se konnen w pat konnen e ou twò jèn lè Ayiti te Ayiti. Timoun 2000 yo pa konn bagay konsa. Foutbòl te yon rezon de viv an Ayiti. Gen nan kay la, mwen manman m te fanatik Etwal Ayisyèn, imajine w. Etwal toujou dènye. Gen moun se fanatik Don Bosco. Gen moun se Lèg Nwa. Gen lòt se Resin Klèb Ayisyen. Lòt se Violette Athletic Club ok donk lè wè konpetisyon kap jwe nan peyi isit ok stad Sylvio Cator plen a krake enben monchè ou kon ti pwoblèm ki rele Ton Pous te gen Guy Sainvil Guy François ou wè ti Pierre Bayon mezanmi lè nou Bay Italy gòl sa Manno Sanon bay li. 1 Jean Joseph ke yo rele Grimo ou konnen misye t on nèg ki te asmatik men de peur de ne pas être selectionné li te omèt de dire ke l te asmatik donk li te bije gon ti ponp tanzantan pou l ap ponpe pou ka ouvè bronch yo pou l ka respire. Enben, nan match Ayiti kont Lapolòy lan, yo mete misye sou ban, yo mete bay misye katon pou anpeche misye jwe de pè, se pa paske yo te di l t ap dope non. Ti N. Jean Joseph te konn monte, te konn fè 100 mèt la de twa kat senk fwa nan menm kar la, sa vle di ke nan menm 45 minit la. Lè w ap konte konbyen kilomèt N. Jean Joseph gen tan pakouri sou teren an, yo di w nèg sa pa fouti nòmal. Se yon nèg ki pou dope kanmenm. Epi yo fè yon tès sou misye epi yo jwenn ke misye te gen yon ti ponp kont lasm. Ki ne pa entèdi, men il falè de deklare. Alò sa se tyèm endis nou an. Èske nou konprann? Kòm se premye fwa ke nou pral a Munich, premye fwa n ap patisipe. Monchè! M ap sonje gen yon lè Violette Athletic, klèb de foutbòl la kòmanse ap pran chè ann Ayiti epi Labrana, Brasri Nasyonal, vin ap ouvè epi avèk Pepsi, Tim, te gen Tim Oranj, te gen Tim Rezen, te gen Tim Lim epi byensi Pepsi Kola. Enben yo fè yon ekip foutbòl rantre vin jwe nan stad Sylvio Cator.

Men misye anfle a kout chout, a kout boul. Tout stad la plen François Duvalier nan tribin, l ap gad match, yo pral fannen Ayiti a gòl. Men on a asiste, m pa janm bliye sa, manman m t al nan stad la, li te nan antre anbilans lan. Se la l te ka jwenn plas. Epi lè Didi anlve mayo li. Li voye nan zòn kote manman m te ye a, manman m vin lakay la yon ti moso mayo didi ke nou ankadre, bon m pa konn kote mayo sa anfèt ankadreman sa fèt kounye an, men se te avèk anpil kòm si m ta di w te fyè pou w te nan stad la lòske ekip Brezil sa te vin jwe. Sa se pa yon jwèt mesye. M pa janm bliye sa lèske.

Ki ta a peut-être à deux mètres. Donk pou m di w ke le football en Haïti tenait un espace dans la vie sociale, dans la vie des jeunes, yon bagay ekstraòdinè. Nou te pèmèt nou kòm si degaje enèji, timoun kouri, timoun tonbe, timoun kase pye. Ok? Paske fò w te jwe football. E football la te enpòtan anpil pou nou. Epi m wè gade sitiyasyon m pa konnen foutbòl lari ti foutbòl ti kan ok e m panse ke grenadye a vin ouvri yon lòt pòt pou yon lòt ère paske fò m di w ke se nan nouvèl ayiti a nou prale wi mesye se pa grenadye a pa ret konsa l genyen konsa non se lè planèt ki aliye ki di w ayiti va retounen nan le cercle des nations kòm yon gran peyi ki l a toujou ete.